Bonjou tout moun. La plipa nan nou, lòske nou tande siklòn, pifò nan nou konn kache lè yon vyolan tanpèt oubyen yon oraj. Gen yon bon rezon pou n pè lanati. An efè, sa petèt vrèman danje. Selon statistik Sèvis Metewolojik Nasyonal, Chak ane nan mond lan, plizyè moun tiye pa eklè. Men sèten nan yo konn rankontre ak fenomèn natirèl sa konn pa mouri. Anpil nan yo konn sòti vivan. Ann akwoche pou n al dekouvri mentnan 11 eklè ki pi enkwayab ki kaptire pa kamera. Si w renmen videyo a, ba li yon like. E abòne, peze ti klòch la pou w pa rate pyès nan nouvo videyo nou yo. Si sa fèt alò, ann antre nan videyo a. Nimewo 1, Yon jounalist. Yo di ke pwobablite pou frape pa yon eklè omwen yon fwa nan vi w, e se 1 sou 5000. E yon chans evenman sa anrejistre pa yon kamera, l ap ankò pi ba. Jounalis ameriken sa k ap rapòte an dirèk echape nan yon gran frap elektwonik. Eklè a touche yon sòl ki te jis dèyè l la, e ki fòse pwobableman telespektatè yo sote sou kanape a. Sa enkwayab! Le fèt ke kameramann nan pa menm tranble fas a sa, li rete pwofesyonèl malgre danje a. Yon evenman ak tout eprèv. Nimewo 2, Lekòl. Videyo sa fèt pa yon ti gason 10 an ki rele Davidson Ozetazini. Li pa sanble te wè yon vrè eklè. Sa resanble anfèt ak yon pwisan eksplozyon. Sa enkwayab! An kèlke minit apre ti gason an t ap jwe nan lakou a nan yon lapli, kan lè sa papa l fòse l rantre nan kay la. Pi ti gason an kòmanse ap filme tout sa k ap pase deyò a. E rezilta a vrèman dwòl. Gen yon choz ki terifyan e enpresyonan alafwa ki filme pa kamera li a. Nimewo 3, William Hall William Hall al kanpe nan yon stasyon gaz a Nouyòk pou l ka fè plen machin li. Men nan enstan sa, li manke pèdi lavi. William Ama rive frape pa yon eklè nan stasyon gaz la e tonbe atè sou vizaj li bò machin nan. Moun ki te nan machin nan panse ke se yon eksplozyon ki fèt pa yon etensèl avèk gaz machin nan. Yon fach avèg fin pwodui alò ke l pa leve. William pèdi konesans jiska 5 minit. Men finalman li te vin gen konesans e menm raple l de sa ki te pase a. Medsen yo te rive nan lye l la e yo te tèlman sezi pou evenman sa ki pase a, yo di misye se youn nan moun ki gen plis chans. Nimewo 4, Alex Correa Yon jou, Alex Correa nan Texas ale pwomennen avèk chyen l yo. Pandan n ap joumen l te kòmanse ap rasanble. Men li pa t reflechi anpil e li kontinye ap mache. Pandan yon ti tan, li frape pa yon eklè. Videyo ki te filme pa kamera de siveyans lan moutre Alex tonbe epi chyen l yo kouri. Erezman nan moman sa li pase nan klinik veterinè, yon anplwaye nan klinik la ki rele Christy Mitler wè aksyon an e li rele rapidman pou yo ede Alex. Lè ke ekip sekou yo finalman rive nan espas kote aksyon an pase a, yo wè ke Alex pa bouje menm, ni ekspire, rad ki sou li brile. Erezman, Christie avèk zanmi l yo pòte yon twous ijans nan sant lan pou yo wè si yo ta kapab sove l. Jèn gason sa a pase plizyè jou nan lopital la, men li pa fè yon blese ki grav. Nimewo 5, Yon anjistreman enkwayab. Fi sa a aprann kreye de konteni ot kalite sou Instagram. Li deside pou l fè yon videyo pou l moutre ke lapli a pa janm tonbe jiska 2 zè. Eli arive filme yon aksidan klib pirat.
Sa siprenan pou n wè jan fi sa toujou ret kalm. Nou t ap pwobableman panike si se nou ki te nan plas fi sa. Nimewo 6, Yon polisye. Sa a se pa yon imaj ki sot nan fim apokaliptik. Byenke li sanble avèk tèt koupe, klip sa a filme an Florid, kote ke polis sa a gen yon mirak ki fè l echape kont eklè sa a pandan l ap sot nan machin li. Lè y ap panse, yo fè konnen an Florid se yon andwa ou laplipa dè moun. Ozetazini, konn frape souvan pa etranje. Se rezon sa, sitiyasyon jeyografik Leta a favorab pou l bay fòmasyon sou enòm nuaj loray sa. Alò, yon vakans an Florid, w ap renmen l? Nimewo 7, Yon skit Yon gason ki rele José a chape anba lanmò gras a yon pasan y avèk yon bon zanmi l. Jou aksidan an, gason 13 an sa a pantre lakay li avèk zanmi l Xavier. Mesye yo kite skate la aprè yon gran lapli ki kòmanse nan vil Del Mirage, kote nyaj yo te kòmanse ap rasanble trè rapid e eklè a te pati nan zòn sa. Men, kiyès ki pa wè timoun sa yo touche? Xavier reyisi rete konsyan, men José arive frape pa yon eklè ki sot anlè a, ki frape l nan tèt li, e ki fè l imedyatman pèdi konesans. Erezman, yon pasyan ki asiste aksyon an kòmanse fè l yon masay kadyak. Aparamman, sa sove ti gason an. Men yo arive ede l egalman pa yon skateboard prefere l. Lefètke dènye a sèvi l kòm yon sòt paratonè ki kondwi chay elektrik la dirèkteman atè a. Kisa ki t ap pase san èd bon zanmi l lan avèk skateboard ti gason an? Paske chaj mwayèn yon eklè kontyen on milya joul enèji. Se ase pou l gade yon limyè 60 wat limen pandan si mwa. Otreman di, menm sann li yo pa t ap rete si l ta resevwa dirèkteman yon chaj konsa. Sa se yon chans? Non. Se kaziman yon mirak. Nimewo 8, Austin Doon Si ou vwayaje souvan nan avyon, sa posib ke ou vwayaje omwen yon sèl fwa abòd yon avyon ki frape pa yon eklè. Se pa yon fè ki bay kè kontan. Fenomèn sa pwodui an mwayèn, nan tout ane a. Yon avyon komèsyal frape yon sèl fwa nan ane a pa yon eklè. Men nou pa bezwen enkyete nou. Avyon yo konstwi pou evite katastwòf ki koze pa chòk elektrik. Austin Zun, nan Florid, k ap travay ak plizyè avyon atè a, te reyisi fè fas ak yon fenomèn ki gen kèlke ane. Li arive frape pa yon eklè nan moman ke lap pase devan nen avyon ki stasyone tou prè pis la. Eklè a frape li presizemman ke avyon an e answit li travèse tout fizay yo avan li frape Austin. Se pwobableman sèl chos sa ki arive sove lanmò Austin, ki fè li pa mouri jou sa. Nimo 9, Yon machin foudwaye. Espesyalis yo di li pi si pandan yon tanpèt pou ret anndan yon machin. Men, se pa yon bagay ki si fasil. Si eklè a erte antèn nan, chaj la prale dirèkteman nan kawotchou a atè a. Sepandan, riks eksplozyon kawotchou an nan sitiyasyon sa a vrèman elve. Pakont, si dechaj la touche atè a, li ka brile. Si li frape rezèvwa kote ki gen gaz la, li ka pran dife. Byenke ka sa a vrèman ra, nou pral dekouvri nan videyo sa a, yon machin ki frape pa yon eklè. Rezilta a, machin lan depatcha sou beton an. Koup marye ki te anndan machin sa a lepòk di aprè kout eklè a yo kòmanse ap trepase akoz sant brile a e pwobableman avèk yon strès ki antre sou yo. Imajine nou nan ki pwen yo arive pè. Moun ki t ap kondwi an eseye ouvè pòt ak fenèt yo, youn pa janm ouvè. Erezman, yon polisye ki t ap pase la ede moun yo sòti nan machin nan. Nimewo 10, Yon eklè nan Miyami. Nan videyo sa ki filme an Miyami, nou wè yon syèl plen nyaj e nou wè byen yon eklè ki frape yon bato ki pral nan Viva l yo. Sa agreyab pou wè kon ou chita lakay ou. Men, pèsonn pa janm imajine kantite bwi kapitèn bato sa a fè e kouri pou l ale nan yon lòt rivaj. Nimewo 11, Yon eklè nan yon plaj. Sa rive nou deja nou nan yon plaj pandan n ap pwofite ti aprèmidi sa an tou syèl la gen yon nuaj sonb e nou kòmanse santi yon ti lapli k ap tonbe sou po l. Se sa ki pase menm a Long Beach nan Kalifoni. Videyo a moutre kèlke moun ap naje nan oseyan an. Menm si tanpèt la pral kòmanse, premye eklè a pa tèlman rive, e li frape sanble bò dlo a, tou prè moun ki te nan plaj la. Plizyè nan yo endispoze pandan yon ti tan. Men, malerezman okenn moun pa blese. Avan nou fini, men yon ti bonis pou ou. Sou imaj sa a nou wè yon moun ki frape nan tèt pa yon eklè. Oken enfòmasyon pa ka bay sou foto sa. Men. Sa t ap yon chans sakre si li ta rive chape anba eklè sa. Nou tout dakò pou n di enpresyonan pou tout eklè sa yo. Pa ezite di nou sa nan kòmantè a, kiyès nan eklè sa yo ki pi enpresyonan? Bay videyo a yon like, abòne a chanèl la, pese ti klòch la pou pa rate pyès nouvo videyo nou yo.